E 9 ki pral soti m rèv m te fè a m wè misye mouri menn janm wè bagay la nan dòmi an e 9 pou l ta ye m ap oblije jwe 8 si m jwe 8 yo ka banm 7 gad menn bagay sa pou m fè non bòlèt la fò m kite bòlèt paske depi lè m te fin gen bòlèt yon jou a m pa janm gen bòlèt ankò e lache m ap plede pèdi menn bagay yo dwòl menn. E m bezwen lajan. Wap pale a fanm nan ou li pa pran malere, li pa sesi, li pa se lòt bò. E ti nèg bezwen. Manzè gen yon fòm menn. Jee may mwen moun sa m pral fè. Map jwe 7, map jwe 8, map jwe 9, map jwe 10. Bal la va pran l.
Aguila men. Aguila baz. Am avan bo respè ou mal pou gwen men. Nèg pa kon nèg bo isi men. Chè e kon e ti jèn pa e mwen e men sou depi maten nan la ria la men e brase moun la biche brase nan la ria men sou

Sot jwe bòlèt a vanyen la ba yo pa bon m wè kounye w ap vin mande m 50 dout yo jwe mayo tande papa Banm di w non banm di w non e konsa m brase nan lari a menm so A vle di konsa w brase chak lè w leve mande moun manje bwè vale tafya jwe bòlèt pale moun mal epi apresa w just poze w a wè nan e jèn gason ye Ou a tout fòs ou gen matirite chèche ti travay ou fè menn gen mason gen tout bagay menn menm jeremai mwen pa son menm jeremai ou pa ka nan mande moun toutan gade sa ou di kon jeremai ou chak jou men gen yon lè ou ap kenbe zam monchè yow banm banm de may banm banm di w menn fè tout sa ou di la yo m eseye fè tout m cheke ti travay menn men peyi a pa ofri n anyen menn peyi a pa ofri n anyen e konsa m wè M te kapab degaje m pou m pou m manje menn grangou nan vant pa dous baz. Depi maten m nan lari a la menn. Peyi a pa ofri w anyen? A peyi a pa ofri jèn an anyen menn. Sa m ofri peyi a? M al lekòl, peyi a mande m m al lekòl, m al lekòl, m fè fakilte menn. Men kounye a nou fini pa gen anyen anyen menn. Nou oblije tout kote n tcheke travay nou pa ka jwenn. Nou oblije jere may nou jan nou kapab menn. Peyi a pa ofri w anyen, moun pa janm swaf dlo.

Jan w chita la menm byen fre la a konsa menm se nèg ki gen ki gen ti mwayen menm wi menm. A menm bwase menm.
A ba m pa jan de moun sa yo m pa m pa konn bwase menm. Sèl nan m ka mande w m ka mande w si w gen yon ban mwen si w pa gen tou. An e menm m pa gen. M pa gen dèje non frè.
Yo sanwont menm. Menm ti nèg a sou sanwont. Chita yon kote yo. Kite w nan bon santiman ou pa, yo vin deranje w men. Se pa pou leta m foumi son kout pwen nan figi li menm.
Oh maestro Ou a gen ti jèn Poze men Aba w konn nan pwent la yo la men Poze frè m Oh e e e tou pre a m ap travay la Aba ti m la men Ak bay men Dega jo men A ou konnen nèg ap frape la frè m M ap bay m ap bay kiyè yo bon sèvis men An toujou nan menm bagay ti elektrisite yo la A ou konnen e e la m ap brase men Ou konnen metye sa gen lajan ladan men Gen lajan cheve pat nan men goud nan frè bas wè. Ou pako touche monchè, ou pako touche men. Ou konnen. Ou janm touche men. Misye toujou ap travay li pat janm touche non. Gade yon vye frè mesye. Moun yo pa peye byen men. Vye frè ou ye men. Ou pa janm touche non men. Monchè yon nèg ki sot gate sanm la wi men.
Oh sak pase menm.
Chita la byen nòmal mwen menm. Ou konnen moun pa byen konn afè map mal pase e ti jèn. Gada m chita la menn. Yè yè m jwe vòlè.
Gade boul tenis nou menn nan pye l. A monchè se anyen menn ap mal pase menn. Moun pa byen konn afè m. Yo m al jwe bòlèt menn depi kounya depi m jwe menn. Si yo wè m jwe 7 yo ban m 8. Si m jwe 8 yo ban m yo ban m 6 oubyen yo ban m 7 menn. Ou pa gen chans nan istwa sa menn. A monchè.
Ou jwe 10 yo ba w 9 menn. A vle di ou pa kòm si si w pa jwe 10 la e 9 pou jwe oubyen jwe 11 la. A monchè. Map mal pase menn. Kounya m pa gen mwayen menn. Map koze yon ti fanm menn.

Wi men misye mandem oo sak gen yon ti jèn pou m di nèg la m poze nèg ka ta banm respè m pa konn ti jèn ap banm respè m pran respè a o jel on bagay m kwè se 50 goud misye mandem yo e pa bezwen kache di w m voye misye anlè misye ap vin pale m de fakilte poutan misye byen nòmal byen fre men menm panse kèk nèg ki pral vin ofri m travay bagay sa yo misye pale radòt ban mwen men. Ou a vle di ou pa bay misye kob la menm. Sa w gen? Ou pa sipoze reyaji mal avè misye non menm. Paske swè misye ou di jan w wè l li fri a menm ou panse se travay li vin ba ou menm. Ou konnen frè jan lavi sa prezante la frè m. Depi w gen yon bagay menm e pataje li frè paske ou pa konn kote w ap tonbe menm. Si m te konn pran prèch konsa baz. Epa m tap gwo frè legliz m tap gentan konvèti batize tout bagay pastè yo toujou ap di sa wi men ou konnen grang ou nan vant pa dous menn e yo k pi gwo vòlè sè misye ap ranse vini abòde avè w frè li mande w bagay menn se baril sou te gen li menn paske si m te la misye mande w li menn. Si m te gen l nan pòch mwen m tap ba li l bay. Kounye a la ap ba li la bay. Nan ba moun nan afè m tande papa. Fò bay li bay. Paske lè w rive nan lari a menn ou bay li vre menn paske ou pa konn kiyès ki kapab vin ede w menn. Ou wè nèg sa w pale lèd avè l oswa ou di misye deplase l devan w lan bay. Ou pa konn si e pa misye ki kapab vin ede w lan menn. Yo sa k di w lè m te rale 50 goud ou 100 goud ba nèg la tout la an m ba li. Yo ba yon devèn nan mouda m nan menl bon yon beny yon beny chans mouda bon menm. Nèg a gidwa li epa sak nan li menm menm nèg a jis ap jere grangou l menm e grangou l lap jere sèlman menm li chanje abitid sa nan yo aba.
M grangou tou menn la m la pou jwe bòlèt pae si m genyen la map manje map tout bagay map gen lèt di a. An ou grangou epi wal jwe bòlèt baz.

Nèg la vin banm la moral la gade misye li sot dim lap travay lap di lap fè kòb m fè espre m fèm mandel mil goud la e kounya lap vin dim se tel li tap bay. Kèt mesye! Maten an m gen bòlèt la nan menm wi menn gad yon 2 zero yo lage. 509 09 Wè men nap pale de 9 la wi pa jwe ak moun yo wè on pè de sim fè ti jè maten an la m vin jwe men gade kèt men map kite jwe bòlèt wi frè se pa bòlèt tiye m vin tiye bòlèt m gen m vin kraze bank lan la nan on ti jè poze m gen on ledi la manzè di fòm gen mwayen men m oblije lage kòm m rèd rèd nan jwe bòlèt la m kraze manzè.

Oh gad bouch ti jèn nan tonbe mesye Kèt se sou lòt nèg la menm Nèg la tap bon sou li wi men mwen menm M pa plase pou jan de bagay sa yo menm Se sou lòt nèg la menm misye bon sou li M pral pran bouch sa m pral ba misye menm.

Piga nou janm al adrese yon moun, toutotan ke nou gen posiblite pou nou chache yon bagay nou fè. Piga nou gade sou e inivèsite nou fè, sou fakilte nou fè, pou nou di nou pa pral menm kenbe yon sachè dlo nan men nou pou nou vann. E ou menm, jèn gason, ou wè ke gen posiblite pou yon moun vin adrese ou, piga ou repouse l, piga ou imilye l nan nivo sa. Paske gen anpil benediksyon pou moun k ap pataje.